Wap koute Akansyèl. Akansyèl se yon podcast ki trete tematik ak pwoblematik moun LGBTI yo. Chak lendi, rete branche Akansyèl ak Djino pou n aprann ak konprann reyalite, vizyon ak eksperyans kominote sila. Akansyèl, pou youn rejwenn lòt. Ni.
Donk poukisa ou pale de kesyon e omoseksyalite? Bon, m panse ke se paske se li k aranje yo. E avan m li vèsè a m sot chèche a, m panse ke istwa lòt la a se istwa m twouve ki patikilyèman terib. Paske se yon istwa moun yo ap analize. Mwen menm, antanke kretyen, m t ap wont anpil de istwa la. Poukisa? Paske si w kontinye pi ba a, sèke lòt ofri yo, li gen de timoun ki vyèj, l ap ba yo vyole yo pito.
M ap eseye reflechi, an kwa èske sa se yon bon bagay?
Non men kanmenm tou sa li atròs sa pa gen a sòtir de la donk sa son bagay ki terib anpil e se pou sa yo ta sipoze itilize mo abominab la ou konprann li abominasyon e men poukisa tou foul sa pat vyole lòt si yo te tèlman anvi donk gason. Yo pat ka reziste, yo te kapab vyole lòt, men yo pa vyole lòt. Epi, lòske moun nan ap pale de omoseksyalite, genyen konsantman. Donk, la li pat yon kesyon de konsantman. Li yon kesyon, paske lan epòk sa a, nou pap bliye, Mickael, ke kesyon zenofobi an, li te la anpil, tankou moun ap goumen pou teritwa yo, ou konprann? Donk, envite sot kote yo sòti e yo di sa lanvè sè la, yo pa okouran! Sa moun sa yo vin fè la? Yo pa konnen ke te gen envite ki t ap vin wè yo. Ou konprann? E, selon ospitalite, yonn nan bagay ke Bondye repete anpil nan Bib lan, donk ke l toujou ap egzije ospitalite bò kot pèp li yo, e selon ospitalite an, donk sèke moun sa yo, lè w gon etranje k vini, ou dwe byen akeyi l. E, puiske. Selon istwa la, donk envite sa yo vini, yo pa t avize ke yo t ap vini, pèsonn moun pa t konnen ke yo t ap vini, or popilasyon sa a fache, bon, pou rezon iks oubyen rezon ygrèk, pe enpòt ke jan ke yo te di ke yo te ye, e gen yon vèsè lan Women ki di men ki jan yo te ye e men pou ki rezon Bondye te detwi vil lan, men li te plis gen rapò avèk yon kesyon imilyasyon, kesyon zenofobi, paske. Li pat kesyon de rapò seksyèl ant on grenn moun avèk on lòt moun ki te konsanti. Donk sa vle di yo pale de foul, si w ap pale de foul pat gen ankenn konsantman ke nou ta pral fè on bagay ansanm, donk sa s on vyòl de foul li rele, s on vyòl de mas li rele, pa konsekan ou wè entansyon pou meprize, entansyon pou rabese tout sa yo vini ladann. Donk sa pa kapab fouti gen rapò avèk omoseksyalite.

Et elles ont commis des abominations devant moi, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Exactement ce que tu viens de dire, c'est que yo pat fè preuve d'hospitalité. Et que bon, la Bible, selon la Bible bien sûr, map pale ke Bondye deja wè kè yo, ke yo te son pèp ki te gen move panchan, yo te mechan, et peut-être que oui, ka gen lè ou te gen de pratik homoseksyèl, men mpa panse ke yon moun pa redwi a pratik li, menm sa map di a. E yon moun ki etewosekswèl pa oblija, obligatwaman yon bon moun, yon moun ki omosekswèl pa obligatwaman yon bon moun tou. Yeah. Men Mickaël, eske w konn menm istwa lòt sa tou, gon yon bay pi devan, e kote ke pitit lòt yo, yo fè l bwè jiskaske l sou yo kouche avè l san ke lòt pa menm konnen. E wi, pou yo ansent.
Yeah, pou yo ansent. Donk, jan ke w t ap di l avan an, Bib la vrèman ke w konsidere kòm gid de moralite ou di mwens ki la pou reji prensip de vi, kòman pou moun dwe mennen vi yo, vrèman gen anpil bagay pou kesyone ladann. Mwen p ap remete an kesyon li gen bon bagay ladann, donk gen anpil bon bagay ki di ladann, men kanmenm m pa kwè li vrèman lejitim. Bon, petèt pou moun, si moun lan vle, oke, men w pa kapab ap enpoze l sou lòt moun pou di adopte l paske se prensip de vi ke li dwe ye pou tout moun, w ap inivèsalize li. Mickaël, An n fon ti rantre pa bò lakay nou. M te pale talè a, n te fon ti pase sou li. Kesyon dekrè a t sot sòti a, e sa fè kèk tan depi l sòti. Prezidan, Yep, de, yep, de dekrè ke e defen prezidan Jovenel Moïse te sòti. Yonn ki te gen rapò avèk Camp des Malheurs, e bon, byenke li pa t espesifik pou moun ki gen. pou moun ki trans e men pawòl la te vle fè kwè ou di mwen son la li a avèk son manipilasyon politik yo te vle fè kwè ke se yon bagay pou legalize moun ki trans avèk lòt bagay la ki pale yon dekrè sou kote ke yo kondane zak diskriminatwa ki kapab fèt an rezon de laj moun, an rezon de sèks, an rezon de endikap men tou yo di an rezon de oryantasyon seksyèl. ke entèpretasyon nan lari a di konsa se legalize yo tap legalize masimadi bagay sa fè anpil tole kote ke legliz pran lari e se la m bezwen vini legliz pran lari legliz fè gwo manifestasyon e la ankò nap mete an egzèv kòmsi kesyon edikasyon an paske Pa gen anyen lan entèpretasyon sa ki di legalize, ou pa menm wè mo legalize a menm. Ou di mwens eske moun yo konnen ki sa oryantasyon seksyèl vle di? Paske menm yo menm tou yo rantre lan oryantasyon seksyèl avèk oryantasyon ke yo genyen an. Mwen, ma kesyon se eske se pa de la mechanste, eske se la stupidite, dezole pou mo a, e paske Men sa m konprann. I gen, menm si i te mansyone masisi madifi sèlman, etewoseksyèl pa t ladan l. On lwa vini, lwa a di, si m bat Mickaël ki masisi, y ap ban m plis pèn ke sa ou t ap bay kòmsi si nou te jis goumen konsa. Si m fache, poukisa lefètke ou di m pa bat on moun fè m fache? Pou ki sa m panse ke m gen dwa bat yon moun? Alos ke m gon relijyon, m gen la bib kom bousol ki apreche la moun, de son pochè. Pou ki sa lè yo di m pa frape moun yo, sa fè. Mwen se sèl sa ki te tante moun, m di sa, waw. Moun yo vreman fache paske yo di m sa, ou pa gen dwa diskrimine masisi. M pa gen dwa diskrimine masisi, m pa dako, m ap mache nan lari. O mon Dye, se telman stupid.
E se vreman jan w tap di l talè a, son bagay ki ta sipoze fè. Si yo gen konsyans ke pou poze. Tcheke konsyans yo. Jisteman, finalman, sa k ap pase w? Èske w kretyen vre? Kòman w fè rive nan pwen sa a? Paske, lè sa vle di, ok la, yo pa dakò masisi, yo di m pa fè masisi, bon, toutfason m pa t gen pou m fè masisi. Yeah.
Bon, o kote, ok, m pa wè sa pa ni deranje yo ni aranje yo, okontrè. Yo ta sipoze aranje yo menm paske lè moun ap preche, si yo pa frape masisi, masisi ap mwen pè moun, ou mwen ap gen plis posiblite pou yo apwoche yo, pou yo pale avè yo, pou labib la rive chanje yo, si bon yo kwè nan labib yo, egzat se lafwa nou pou yo chanje yo. Mwen panse ke se lafwa ou ta sipoze zame yo. Men ou pa ka fache paske yo entèdi ou diskrimine yon moun, yon gwoup de moun. Sa dwe fè oken sans. E m panse ke se sa k fè m te pale de manipilasyon an, donk lidè politik yo anpil lan yo, ou konprann? yo sèvi avèk kesyon sa paske depi ou pale de omoseksyalite ou rantre lan kesyon fanmi ou rantre lan kesyon moral ou rantre lan tout yon seri de bagay ke sosyete a genyen kòm aspirasyon byenke reyalite a nou konn kòman reyalite a ye se yon lòt bagay kap fèt ladann Men, ou konprann y ap pale de fanmi, gen nèg ki pa omoseksyèl, ki pa masisi, men ki avèk timoun yo di w konsa ke olye pou yo pran youn 30, y ap pran de 15. Ou konprann? E se menm moun sa yo, depi w pale de masisi, tout plim leve sou do yo. E k ap di w konsa ke non, m gen timoun m ap leve, m pa lan bagay konsa, m pa lan pawòl masisi, madivi, non, m gen timoun m ap leve. Men pa kont se menm li menm tou, genyen. Tifi matant lan voye a vin ede yo vin rann yo sèvis nan kay la se yo menm kap kouche l pitit yo ap kouche l ou konprann donk kap vyole l e se yon bagay ki konplèks men Mickaël e dènye kesyon m ta renmen poze w nap pale de moun ki gen fwa kretyèn ou di mwens moun ki relijye oubyen ki pwotestan ou pe enpòt donk denominasyon an e men nou gen moun nan kominote a tou. ki genyen fwa kretyèn yo tou. E kòman w panse, paske w t ap pale de sante mantal, la n ap retounen lan kesyon ke nou di n ap debat la, ki enpak ou panse sa kapab genyen donk pou yon moun ki relijye, e se dwa li pou l gen yon fwa ke li vle egzèse, yon fwa relijyez, men pa kont avèk tout stigma, tout diskriminasyon sa, tout Move regard sa ki gen autour de moun ke li ye ya men par contre sa l oblije mete yon gwo manto sou li pou l fè fas a li menm l oblije l al legliz la menm si y ap gade l mal menm si petèt genyen ki ka chwazi pa pale avè l ou konprann men li ale kanmenm paske li renmen Bondye. Bon m toujou ap reflechi sou sa anpil. M pa fin jwenn yon eleman de repons paske mwen menm pèsonèlman m pa tap kapab. E m panse ke sa mande anpil fòs mantal. E m ap mande tèt mwen èske, sa se kesyon m ap poze tèt mwen, m pa konn, se ke jan m di a e kesyon m ap poze m pa gen yon repons definitif. Èske moun yo ki ale legliz, ekskize mwa, malgre se de moun ki afime, ki asime, m pa kwè ke nan moun k ap ale legliz kòmsi ki omoseksyèl men ki nan klozèt toujou. Pètèt ke yo ka fè sa pou divès rezon, rezon de sekirite. divès rezon an, mwen respekte sa. Men gen de moun ki afime, ki asime, ki ale legliz kanmenm. An mwen menm eske se pa anvi de defye, eske se paske yo kite, kòm si yo di yo pap kite pou moun yo. Li k Bondye, Bondye tout moun ye, yo pap kite pou moun yo, e Bondye pawòl ye tou. Yo gen dwa renmen l. Oubyen eske bon yo panse chanje moun yo, kòm si. Pwen de vue ou. Paske m konnen ke, pèt ke moun nan ka gen de travay li fè sou labib la tou, li ka wè sans de sèwo, li ka dekonstwi yon pakèt bagay epi di a ou mal tradwi tèl bagay, tèl bagay pa konsa li ye. Men mwen menm, pou pèp mwen menm an menm tan, jan labib di a, Bondye pa chanje, e lè m analize labib la nan son ansanb, Gen kèk kote kote Bondye vrèman bon, men gen kèk kote tou m pa twouve Bondye se yon moun ditou ditou ditou, selon mè zanalis mwen. Donk, m pa t ap ka konsilye lè de. Men m vrèman rèspèkte yon moun ki fè sa, e m twouve sa mande anpil fòs. Paske m konnen ke sa sa ka fè sou estime de swa yon moun. Sa sa ka fè sou sante mantal yon moun. E m ap mande tèt mwen tou si a la long, ap ale legliz chak jou, ap gade ougan moun sa yo, ap tande chuchu chuchu ki ap fè bagay sa yo, si pa gen yon pi gran enpak l ap fè sou moun sa yo nan le fiti. Mikayèl, m pa konnen si w konn tande Anpil moun nan kominote a kap di kap repete jan de ekspresyon sa yo di bon deja lè w peche deja pou m al pran yon lòt peche vin mete kòmsi m ta di w moun nan li idantifye l kòm yon moun ki pa bon ou di mwens kap fè yon bagay ki pa bon ki pa nòmal. Wi mwen remake sa anpil e sa toujou tris paske le plus souvent sa pa sèlman nan diskou moun nan wap wè nan fason moun nan trete tèt li nan fason moun nan trete kò l nan fason moun nan ba lòt moun aksè a li menm Moun nan gen yon mank de respè ke li menm li gen anvè de tèt li. Moun nan gen yon mank de respè ke li menm li gen anvè kò l, paske m panse ke. M anvi konsidere sa kòm yon konsekans tou de. Wi, se yon konsekans ki ye de mesaj yo, paske se labib la, se sa moun yo ap di a pawòl sa yo, yo fè w wè tèt ou kòm yon moun ki gen mwens valè ke lòt moun. Donk ou trete tèt ou kòm yon moun ki mwens valè, ki gen mwens valè ke lòt moun, yo ba lòt moun posiblite pou yo trete w kòm yon moun ki gen mwens valè ke lòt moun. Ki pa vo anyen. Bon mwen map pale de eksperyans pam rapidman e mwen pa idantifyem kòm kretyen mwen idantifyem kòm yon kwayan e mwen pale de Dye men konsa tou mte kapab pale de nenpòt ki lòt divinite ke bon mpale de Dye paske se avèk Dye a mabitye e pou mwen menm Dye a mpa wèl kòm yon yon antite byen espesifik, m plis wè l kòm yon èt siprèm, kòm yon fòs, kòm pozitivite, kòm espirityalite an un mo. Se plis konsa m idantifye m. E li te pran m yon tan pou m te vin konprann li konsa paske li difisil anpil, Mickaël, pou ke ou grandi an Ayiti kote ke lè w kretyen se yon paspò ke w genyen, kòmsi m ta di w. Yo gentan ba w lese pase a ou konprann, ou se yon bon moun ou konprann, depi ou di ou kretyen donk pòt la ouvri pou ou, ou konprann e ou fè eksperyans lan kanmenm, w al legliz e lan menm moman kesyònman ou tou w ap di mezanmi Bondye m wè m fè tout bagay pou m retire bagay sa lan mwen men m wè m pa kapab, bon finalman sa k pase menm? E avan pou w rive bay vag ou pa kesyone tèt ou ankò a l ap pran w tan. e m sonje te gon pastè se te epòk Ricky Martin te fenk fè coming out li kote ke l deklare ke li renmen gason pastè a di konsa ke oh l pral nan lanfè dirèk bay bèl gason sa w konprann donk pou l ap fè bagay sal bagay lèd sa yo. Kounye a, premye bagay ki vin nan tèt mwen, m di, bon, e si l te konnen pou mwen menm? E mwen menm ki bò kote l, l ap rele m frè a? Bon, li t ap di pi mal pou mwen nèt. Donk, m ap reflechi, m di, èske plas mwen la a? E si plas mwen la pou Bondye, men èske m oblije tou pou m ap sipòte bagay sa yo tou? E se apati de la mwen vin fè yon sòt de dekouvèt kote ke mwen eseye tabli. pwòp relasyon pa m, koneksyon pa m avèk moun mwen kwè a. E m panse tout moun gen dwa pou yo kwè nan sa ke yo vle, si w kwè lan yon lòt dye oubyen relijyon, peu importe, donk sa se ou menm, e ou pa kwè lan anyen tou, sa se dwa pa w, se ou menm. Men mwen di tèt mwen konsa ke mwen pa oblije lan yon espas kote ke k ap fè m kesyone tèt mwen, k ap remete m an kesyon pou m ap di ke m pa bon moun, m pa merite la, èske pa kapab. gen posiblite pou m devlope relasyon avèk moun ke m kwè nan li an, san ke m pa oblije genyen swa yon legliz oubyen yon pastè, fòk li wè m, fòk li ap gade m mal, fòk li chak dimanch li gen yon prèch li bay sou do m, menm si prèch la pa kòmanse avè m men l ap fini avè m kanmenm. Ou konprann? Donk se te eksperyans pa m. E ofinal, e Michaelle, ki, kisa w wè k te kapab. Paske vle pa vle m panse ke 2 antite sa yo ap toujou egziste kanmenm. Men kòman nou kapab jwenn yon teren dantant paske nou menm kòm etan moun ki fè pati de kominote LGBT an donk nou aple pou nou viv a moun e nou aple pou n viv a tout moun kretyen ou pa e ni kretyen yo tou se menm bagay lan donk kijan li kapab ye pou ke kretyen an konprann ke sa se fwa mwen gen dwa sa. M konprann pou m egzèse fwa m, men m pa gen dwa non plis pou m enpoze on lòt moun li. Odimwens tou pou m ap maltrete on lòt moun, m ap sèvi avèk sa ke m genyen, kwayans mwen an. E ki responsabilite l nan bagay sa? Eske sa a vrèman se de Leta li depann? Donk, ki, ki, ki, kòman nou kapab omwen sòti lan tinèl la? Odimwens, menm si n pa ko sòti ladan l, pou n wè ki chemen n ka fè pou n sòti lan tinèl sa a. Bon mwen panse ke se yon responsablite pèsonèl nan un premye tan pou anpil moun pran pou moun yo ki di yo kretyen an konnen ke kretyen an pa yon kòman m ka di sa se pa la baz se yon relijyon ke ou e anpil nan moun yo m pa ka di ke ou fè yon chwa anpil moun pa gen le chwa dèt kretyen epòk nou te kretyen jèn pa fè yon chwa dèt kretyen m fèt nan yon peyi ki kretyen eksetera. Yeah. Moun sa ou tap fèt nan lòt peyi yo tap otre choz. Donk pou montre w ke gen bagay ki paka chanje. Yeah. Pa, paske m fèt Ayiti a, m Asisi, nenpòt peyi m te fèt la m tap toujou le menm Jean Michel Meme. Exactement. Alòske relijyon moun li depann anpil de kote w fèt e de moun kap evolye otou de ou. Klè. Sa montre w ke si Bondye w, Labib w la te inivèsèl, tout moun tap gen yon sèl relijyon. Yeah. Oubyen tout kote w pase tap gen moun ki toujou pa relijye oubyen kisa.

Oye se sa li ye. Ou tèlman pa vle ke mouri ou vle tiye m pito. Donk ou pa vle m tiye tèt mwen men ou vle tiye m pito. Èske fè sans nan tèt moun yo? Mikay m konnen nou di n ap fini men m ta renmen genyen enpresyon sou sa paske kretyen yo konn di mwen pa gen pwoblèm avèk moun ki masisi a men m gen pwoblèm avèk peche a ke l ap fè. Ebyen bon. Donk kot dekantasyon an ye paske moun son moun ki fè peche a. Mwen raplem ke. Se moun ki sibi tretman ke wap bay la donk. Mwen raplem kem te gen yon diskisyon avèk sa avèk yon lòt moun ki aktivis ki di ke anpil moun pa yo pa omofob se akoz de fwa yo ki fè yo gen pwoblèm. M di ke m pat fè diskisyon sa plis paske moun nan te gen yon ti jan ak eksite e bon brèf m pat wè te gen nesesite men se ke je me suis dit men Ou pa ka dekante moun nan de oryantasyon seksyèl li. Yeah, exactement. Sa n'existe pa, se pa de antite diferan. Yep, yep. Se la pèsòn dan tout son entèseksyalite. Donk, ou pa gen mwayen pou separe Mikaël de Mikaël ki masisi a. Mwen gen enpresyon son ipokrizi. Se pou pa montre w ke w move, ou konprann. Gen moun ki di sa, mwen se ki kwè ladan. Sa fè yo kwè ladanl se paske yo panse ke son bagay yo redwi janm di a yo redwi oryantazyon seksyèl la a yon akt. Yeah avèk yep. Gen moun ki ponkò janm fè bagay men sa pa anpeche yo masisi. Gen moun ki fè bagay ak sèl fi depi lè yo fèt jiska prezan sa pa anpeche ke moun nan se masisi li ye vrèman. Exactement. Donk oryantazyon seksyèl ou pa gen okenn rapò ansanm avèk moun wap fè bagay ansanm avèl la. Klè, klè, klè. E ni avèk sa wap fè bagay tou. Donk lè w di se peche ou rayi a ou rayi m tou paske Pa gen mwayen pou separe m de mesye a. Pa gen mwayen pou separe w, ekzakteman.
A mwens ke w ta prive m de tout sans mwen nèt pou m pa ka gen awareness pou m ka konnen lè m an prezans de yon moun di menm sèks. Men, waw. Ou pa ka gen emosyon, atirans, anyen. Jisteman, ou pa ka retire yo.
Yep, klè, klè. E, Mikael, mèsi anpil. E, gwo mèsi paske ou te la pou Brasselide. Donk, m espere ke. E moun kap tande emisyon sa ou dimwens ki sot tande jan ke nou tap debat sijè an, nou pat la poun prent pye di dwa pèsonn moun ou byen poun akize pèsonn moun men sinon donk poun pale son reyalite ke anpil moun ap viv nan sosyete an ke se swa bò kote moun ki kretyen ki gen yon seri de konpòteman e moun yon lòt kote tou ki an rezon de oryantasyon seksyèl yo ou dimwens idantite de janr yo tou gen yon seri de konpòteman ke yap sibi e an rezon de lòt moun ki genyen yon fwa relijyez kèlkonk. E mèsi ankò yon fwa paske ou te disponib pou reponn kesyon sa yo e Mickael m konnen ke ou disponib tou keseswa lantouraj e si espas paw map kite ou pou pale So kèlkeswa moun ki ta rmen rantre an kontak avèk ou, keseswa pou kontni videografik ke w genyen yo, donk kòman yo kapab rantre an kontak avèk ou, di mwens keseswa nan domèn militans ke w pou LGBT, ou di mwens sa ki konsène travay ou anrapò avèk Koray, si w santi ke se okazyon petèt pou w ta swa envite moun ou di mwens gen yon bagay espesyal ou ta rmen di, se okazyon an. M panse Ke moun ki anvi kontakte m rele Jean Michael Mebe. E m panse ke sou tout rezo sosyo m rele Jean Michael Mebe. Donk J-e-a-n-m-i-c-h-a-e-l-m-e-m-b-e. Pou videyo m yo ap jwenn yo sou TikTok. Si yo bezwen ekri m pou yo pale avè m, m panse ke m disponib sou Instagram. Yo ka ekri m sou Instagram. Yo ka ekri m tou pa mail. Se Jean Michael Mebe a commercial gmail pwen kòm.
Anfwa ou fwa Jean Michael mèsi anpil se te yon gran plezi pou nou te brase lide ansanm e m panse ke se pap dènye fwa se premye fwa men se pap dènye fwa e a tout oditè oditris akansyèl ki tap tande emisyon sa trèzyèm epizòd akansyèl sa ki te chita sou enpak relijyon sou moun nan kominote M nan an Ayiti e map di nou mèsi. Pa bliye pou nou swiv e pataje tou emisyon an e sou Facebook avèk YouTube nou disponib e pa bliye kòmante tou paske se konsa nap konnen kisa ou panse e si gen kesyon pa ezite poze n kesyon. Mwen swete nou pase yon bòn joune e a la pwochèn.